Jiska prezan, m di w sa ankò, si nou ka rele l nan moman n ap pale la, bouch li ap degaje movèz odè. Paske yo konnen li te dwe fè operasyon pandan depi anviwon 3 mwa, li pa janm rive fè l, kounye a zo a vin fon sèl menm dan n ap pouse. Donk ou imajine w ke yon sitwayen, konbyen kòb, menm lè l ta yon 2, 3, 4 milyon de goud pou w ta pran swen yon sitwayen, ki pwoblèm ki ta ap genyen, se leta a gen mwayen pou sa. Donk nou di ke nou menm nou konstitye pou Joslin, n ap pale pou Joslin. Gen jounalis ki te lòt bò a ki te vini ka yo pat pi grav yo gentan vini men Joslin nou menm nou kanpe la jiskobou fè Joslin jwenn jistis li e fòk Joslin geri fò leta fò leta pran responsablite l pou Joslin jwenn bon etablisman nòmal e pou nou fè pouswit jidisyè yo. vwa posib yo men finalman ou konnen nou gen yon leta ki gen yon konpòteman delenkan e ke yon sitwayen ki leta envite l pou l al kouvri yon evènman pou l fè lòbi pou tèt li epi menm leta sa a li pat byen planifye e ke sitwayen an preske mouri. Men, avèk dilijans, yo transpòte l lopital, de Dèlma 33 l ap soufri, epi kounye a nan demach ke nou te fè nou zot avoka konstitye, le 28 janvye, yo te transpòte l Kiba. Men voye Jocelin Kiba, yo sèlman lage l lotbò a, yo pa janm pran swen l, yo pa janm fè anyen pou li. Joslin pale nou a mèt repriz lap esplike nou sitiyasyon l kòman lap viv li nan yon sitiyasyon krisyal e ke nou menm antanke avoka nou wè ke nou konnen li dòd pwosediral pou nou fè sa lalwa mande men gen de gen de sitiyasyon moun ap viv si nou pa eseye fè vwa nou pase antanke avoka konstitye finalman Joslin ka rive nan yon sitiyasyon menm pèdi l ka pèdi l e ministè nou fòse. Nou oblije mete envite laprès maten an pou n kapab fè sosyete a konnen sa k ap pase, ki iresponsablite Leta a nan ka Joslin an, kote ke yo di ke yo pretann ke y ap pran swen li epi onnen ki lage l Kiba pa gen anyen k ap fèt. E ou ka ou pral konprann ke yon nèg ki gen ou kite pou fè operasyon depi anviwon 3 mwa, men jounen jodi a li gen yon pakèt mwa li pa janm ka fè operasyon e Leta a se nan kad travay li li viktim e se Leta ki te envite l. E poutan Leta sa a gen kòb l ap fè sa l vle. Donk nou menm avoka nou estime ke sa a non sèlman gen enstriman entènasyono ki pale de pwoteksyon dwa tout sitwayen, vwa yon jounalis ki nan egzèsis fonksyon l epi kounye a pou gade wè leta envite l kounye a li prèske mouri nan lopital pou leta pa vle pran swen l. Maten objektif konferans de près sa a se jis pou n fè apèl avèk gouvèneman an pli patikilyèman Sinal Bètran ki son medsen. ki se yon òm politik ki te toujou di ke chak sitwayen konte pou li, men jounen jodi a, Jocelerme sot ap pale avè m nan moman, nan kèlke minit m sot ap pale avèk li la a, li di m tout tan Sinal se diskou l ap ba li, bèl pawòl, men pa janm gen anyen k fèt. Lè l di l li santi l bouch li ap degaje movèz odè, malerezman, nèg yo se laloz y ap fè yo pa vle pran responsablite yo. Nou zot avoka, non sèlman dosye a gen tan pandan devan lajistis, men n ap fè apèl avèk otorite ki la yo pou yo asime responsablite yo. Se nan objektif sa maten an nou la a pou nou envite laprès, kòm nou tout se jounalis nou ye tou nan evènman ki te yo t ap mande nou al kouvri a, si nou gen lavi sov se gras a Dye paske nou te ka nan plas Joslin an, li enpòtan pou nou fè mesaj sa pase paske nou ap jounalis se li menm se alo medya yo, jounalis yo, yo se katriyèm pouvwa, lè gon sitwayen dwa l vyole. E se pa leta ayisyen dwa l vyole. An atandan ke pou pwosedi jidisyè yo avanse, fòk nou fè sa pase pou mond lan konn sa k ap pase an Ayiti. Paske nou gen yon leta ankò, m sot di l talè a, konpòteman nèg sa yo, yo mande se ka detid, fòk gen yon kaye detid sou konpòteman yo. Eske se moun ki pa gen bon sans nan yo menm? Poukisa lè w ap dirije taks sitwayen an ke ou pran k ap peye w pou touche epi gen yon sitwayen sa ou envite l pou l al kouvri yon evenman pou ou nan menm egzèsis travay li, kounye a w gade ou al nan yon sitiyasyon krisyal pa sou envitasyon w? E ke ou te gen pou te pran fè miz an plas pou asire sekirite tout moun kap antre nan espas la ou pat fèl, men jounen jodi an ou gade ou wè ke sitwayen an ap soufri, lap rele tout kote nan tout medya lap rele dil pa kapab ankò, pa gen pèsòn di anyen. Maten an nou la ankò yn fwa nou envite laprès pou nou di nou Jocelin pa kapab ankò, nou menm avoka nou fè tout swivi jidisyè yo, men sa li enpòtan pou vwa nou pase pou nou fè konnen sa kap pase an Ayiti, leta a son entant delekan nou genyen ki pa vle pran swen sitwayen, Ke li menm li te envite nan evenman pou te kouvri evenman nan pou li. Se nan optik sa maten an nou la maten an. Alò, lè Joslin te pati a, li pa t pati avèk youn nan reprezantan fanmi li. Kòman, kòman tretman yo ye? Paske lè nou konsidere lidè a pou kont li, kòman mòd de vi a ye? Se yon bèl kesyon w poze. Tout dilijans nou te fè pou n te, pou Joslin te kapab akonpanye yon manb nan fanmi l, malerezman gouvènman an te pèswade li di non. e ke gen moun li mete a la dispozisyon Joslin pou pran swen Joslin. Men malerezman lè yo fin rive lotbò yo mande yo sèlman lage l nan lopital epi kounye a Joslin pa gen pèsonn k ap ede l, li pa ka pale lang, li pa menm konn pale lang lan byen, se moun k ap fè pa siy yo oblije l ap kominike jiskaske plizoumwen l amelyore paske li gen yon pil tan lotbò a. Pa gen pèsonn, Joslin lotbò a lage pou kont li, pa gen fanmi ki lotbò a, donk mwen di sa ankò, sa se mechanste, se yon mechan a nil lòtre parèy. Leta gen mwayen, menm jan yo gen kòb yo ka fè tout bagay ap fè lòbi, peye lòt bò pou fè lòbi pou gouvènman ap byen travay la, yo gen mwayen pou yo te kapab pran swen yon sitwayen yo te envite al kouvri yon evènman pou yo. Men nou konnen Jocelin pa sèl jounalis ki te sòti viktim nan evènman sa a. E Jocelin tou pa sèl moun ki te rive nan peyi Kiba. Lòt moun sa yo ki te viktim ansanm avèk li ki Kiba, ki jan sa ye pou yo?
Li gen polisye ki Kiba, pa gen moun ki pran sou yo. Men nou menm avoka, nou te di talè a ministè nou fòse, puiske lè n ap konstitye pou yon moun, nou gen tout faz, nou itilize tout mwayen, tout vwa de rekou yo. An dwa gen pwosede, gen pwosedi. Nou oblije itilize pwosede a pou n fè vwa nou pase. Joslin li menm, ka l la te grav anpil, anpil.